E jodi an se seleksyon ayisyèn nan nou pral pale de li. Ayiti ki pèdi 3 gòl a 0 fas avèk Brezil nan koup di mond. Dezyèm match seleksyon ayisyèn nan nou konnen yon defèt aprè defèt ke n te konnen fas a ekip Ekòs lan 1 a 0 e nou pèdi loudman 3 gòl a 0 fas la seleksyon brezilyèn de foutbòl. Double de Mateus Cunha Yon gòl de Vinicius Junior. Yon Brezil ki te, e pa t yon gwo Brezil non, pandan se tan m ap di w sa, se pa t yon gwo Brezil non ki t ap jwe yè lan sou Ayiti. Men se yon Sebastien Migné pratikman nan 11 de depa lan ki te bay anpil, anpil manti. Li te kanpe nan yon 5-4-1 ki te diferan de 4-4-2 an li te konn kanpe lontan. Pou rapèl, se Sebastien Migné sa ki te kouri avèk yon bò, tout jounalis, tout moun ki ap analize foutbòl ann Ayiti ki t ap kritike 4-4-2 an, kote ke anpil moun t ap mande yon 4-2-3-1, men se paske Mini te di moun k ap di sa yo, yo pa konn anyen nan foutbòl, yo pa konn anyen de sistèm jè y ap pale an. Men tout moun wè l, lòske misye vin nan difikilte vre, li montre avèk, li monte avèk yon 5-4-1, ekip lan pran 3 gòl a la mitan, Misye pral replase ekip lan avèk de ajisteman ke li pral fè e nan 4 2 3 1 an li pral monte. E nou pa bay tèt nou manti, se lè sa a nou vin wè yon lòt vizaj de seleksyon ayisyèn de foutbòl lan. Mwen panse ke Minie gen gwo kesyon pou l ta reponn, Minie gen gwo gwo gwo kesyon pou l ta reponn aprè gwo dezòd sa li bay lan. E mwen m ap ret tann pou m wè Kisa komite de nòmalizasyon federasyon ayisyèn de foutbòl lan pwal kapab di Sébastien Migné paske li ineksplikab. M panse ke Sébastien Migné gon chans ke l gen nan men l la okenn lòt seleksyonè ki pase nan ekip sa presedan yo pat genyen sitou avèk jwè ke l genyen nan men l yo. Ou ka toujou gen bon jwè, men se kòman w ap itilize yo. Gen bon jwè a se youn, men se itilize yo, chache chema taktik pou itilize yo an, se sa ki pral konte. Si se pou sa, ekip pa t bezwen gen antrenè. E prezidan klèb yo oubyen prezidan klèb yo ta annik chwazi bon jwè senpleman, achte epi pa bezwen gen bon antrenè. Poukisa Real Madrid oblije ap chanje antrenè, chanje antrenè? Pandansetan li gen majorite se 2 gwo jwè, 2 bon jwè. Men kanmenm, fòk gon sistèm ki pou fè l mache. E fòk antrenè an li menm li son taktisyen. E m panse ke Minie li manke anpil. E seleksyon ayisyèn nan, m panse ke avèk jwè sa yo ke n gen la, nou pa ka pase avèk bèl jenerasyon sa n gen la pou nou pase inapèsi. Wi se vre nou kalifye pou koup di mond aprè 52 lane, men se pa kontante nou de kalifye selman paske koup di mond se pral an 2030, aprè 4 tran ankò se pral an 2030, men nou pral gen gold cup ke nou pral jwe, nap bezwen yon bon antrenè, lè sa nap toujou son konpetisyon de wo nivo, kap toujou gen Etazini, kap gen Meksik, kap genyen le Kanada, mentnan fòk nou kapab jisteman. E avèk jwè sa yo pou nou tire le maksimòm men fòk gen yon bon kotch. E deklarasyon ki fèt aprè match lan genyen Nazon bò kote pa li. Nazon ki pale, Nazon genlè yon ti enpti pe fache pou sa k fèt la paske Nazon di li menm pa okipe moun k ap pale yo, pa okipe moun k ap pale, li anfòm. Sa vle di ke si te gen dout sou Nazon, Nazon di ke li vle presize ke li anfòm, li prè pou li ede frè li yo Pa tande fo mesaj li vrèman fò men sak pase an fè li vrèman mal li mal o kè paske li santi li enpuisan men misye fini poul di mè kòm on di sè la vi sa se deklarasyon de Duckens Nazon mètnan pou la seleksyon brezilyèn de foutbòl genyen E Raphinha, alò pa Raphinha non, n ap pale de Marquinhos li menm ki te pale ki fè konnen se yon viktwa ki ban nou konfyans. Premye match lan te trè difisil fas a yon ekip Mawòk trè efikas avèk anpil kalite. Jodi an se te pou demare sekans de viktwa nou yo sou Ayiti dabò avèk konfyans avèk rezilta de la premyè mitan te ede nou osi nou te eseye make nan dezyèm peryòd lan men nou pa t reyisi diferans gòl lan pral konte osi epi n ap wè tou deklarasyon Federasyon Brezilyèn de Foutbòl la atravè yon premye kominike konsènan etad sante de Raphinha li fè konnen atakan li resanti yon doulè nan izyo janbe dwat li pandan premyè mitan match lan kontra Ayiti jwè an deja kòmanse yon trètman nan eta li e yo pral kapab reyevalye li. Toujou apre rankont la, gen reyaksyon ki fèt, Endrick bò kote pa li, te fè konnen ke li trè ere e rekonesan dè choz ekstraòdinè pwodui nan lavi l, li make yon gòl ki te refize malerezman, men l fè konnen ke m te ede ekip la nan plizyè pòs, mwen jwe nan yon koup du mond, m reyalize rèv mwen, fè de bi mwen nan yon koup du mond se kèlke choz de mèvèye, mwen ap kontinye senpleman remèsye Bondye, se konsa Endrick li menm li te pale. Trè bòn nouvèl pou Neymar Junior, gen Carlo Ancelotti ki konfime sa an konferans de près aprè viktwa Brezil lan l fè konnen Neymar li pral antrene endividyèlman demen e dimanch li pral a la repriz de antrenman kolektif yo avèk ekip lan e konvoke answit kont Lekòs Pou rapèl Neymar ki pat pote koulè mayo Brezil lan depi otòn 2023 Raphinha, jan n di l lan, se se ankò yon fwa Carlo Ancelotti fè konnen ke li menm nan deklarasyon ke l fè, y ap evalye Raphinha demen, se sa ke l te di, pou lenstan nou inyore sa ki pase an. Li fè konnen tou, mwen te fè apèl avèk Ryan paske l te montre de bòn kalite e pwofil li diferan pa rapò avèk Raphinha. Se sou de ti detay ki fè diferans lan. M te chwazi Ryan presizeman pou rezon sa a. Se konsa ke Carlo li menm li te reyaji ok. Vinicius bò kote pa li, li fè konnen ke se domaj ke Raphinha te sòti blese, li panse ke se menm bagay ke dènyè fwa, li espere ke se pap grav, se pap grav e Raphinha pwal kapab rete avèk li, se sa ke Vinicius li fè konnen. E bon, m panse ke sa li ankò mye paske tankou gen bon jwè ki avèk ou, se ap osi enpòtan. Epi gen Vinicius ki revele ke Carlo Ancelotti te mande l pou li evolye davantaj dan laks nan mitan 2 defansè santro yo E finalman son rezilta ki bay rezon vrèman. Vinicius ki ap fè yon koup du mond e m kapab di yon bon debi pou 2026 an la se 2 match e Vinicius e butè nan tou lè 2 se li menm ki te make kont Maroc li make kontra Haiti e Vinicius tou deja gen 2 trofe homme du match meyè jwè fas a Maroc Meyè jwè fas a Ayiti. Pou rapèl se 2 gòl, yon pas desizif Vinicius Junior deja enplike nan 3 gòl pou koup du mond 2026 lan. Vinicius parèt kòm veritab lidè ofansif Brezil depi debi tounwa a. Misye ap konfime stati de sipèsta li mondyal lan pou Brezil nan koup du mond lan sitou avèk absans de Rodrygo, absans de Neymar jiskaprezan ki poko kapab retounen. Mentnan nou pwale avèk e kèlke stat, kèlke stat nan koup du mond lan. Vinicius li enplike nan 6 gòl nan 6 match de koup du mond, se 3 reyalizasyon, 3 pas desiziv. Vinicius Junior tou se jwè ki plis desizif pou Brezil nan konpetisyon sa depi edisyon 2022 an. Ryan 19 an et 10 mwa vini pi jèn jwè ki fè debi li avèk Brezil nan koup du mond depi Marco Antonio kontr la Roumani le 10 jwen 1970 ki te fè sa a 19 an e 4 mwa. Mateus kounye a vini premye jwè ki enskri 2 gòl nan premyè peryòd avèk Brezil a la koup di mond depi Neymar kont Le Cameroun le 23 jen 2014. Lòt detay, Brezil dispite yon rankont de koup di mond avèk 2 jwè aje de mwen de 20 an, Ryan, 19 an, Endrick, 19 an, pou la dezyèm fwa nan istwa yo, aprè sa ki te fin pase kont le peyi de Gal le 19 jen 1958,